Mezanmi bwavo bwavo pou ti mesye besap okap yo humm wè mesye sa nap gade la se nèg besap okap yo yo fè yon team team sa rele team elit tout moun konnen kisa elit vle di haa mesye sa yo pwouve kapasite yo yo pwouve sa yo ka fè humm nou wè la yon pil fatra ki ap pran dife pa vre. Pandan nèg y ap pase nan bakòp la, yo ta pral fè yon vizit nan plas piblik yo, yo t ap monte pi kole, fò boujwa, pwen wo labadi. Nèg yo wè yon kouch lafimen ki anpeche machin yo pase ki ka koz gwo dega aksidan fèt. Konsa nèg yo blije kanpe bakòp la, epi yo mande moun yo, abitan nan zòn yo prete bokit pou yo kapab etèn dife a, vide dlo. Hum! Nou wè si nèg sa yo te gen materyèl, ki travay nèg sa yo t ap fè? La, mwen kwè pèp ayisyen an, E tout moun kap gade video sa, pran yon leson pou nou wè Koman ke jèn sa yo ki nan besap gen kapasite yo vle travay, yo vle ede popilasyon an Ann pran yon egzanp, si nèg sa yo te gen bako lodè yo, machin pou retire fatra, e nèg sa yo te gen materyèl ebyen te gen yon sa yo te ka di ponpye nan men yo, nou wè ke nèg yo tap ede popilasyon anpil? Ann swiv. Nèg yo oblije kanpe bakòp la ou ladanl lan pandan ke yo gen travay yo ke yo pwal fè e pou yo kapab nan ale nan e-deklare yo. Yo oblije kanpe bakòp la epi mande abitan ki nan zòn nan prete bokit pou yo wè si yo ka redwi nan lafimen an. M di sa wi, redwi nan lafimen an. E si nèg yo te gen kapasite, te gen materyèl, te jwenn bagay, yo t ap etenn dife a, epi yo t ap retire fatra. Jodi a sou ti bout videyo sa, m chwazi voye yon mesaj bay konsène yo, spesyalman a minis anviwònman an, bon kòm ke m pa konnen pou konbyen tan w la ankò, e ki se James Cadet, a DG Jeantel ki se direktè ANAP. Adeje Bessap ki se mesye Placide. E lè w ap gade imaj sa, w ap wè jèn ti mesye sa yo, mesye dam sa yo, banm di mesye dam sa yo paske gen fanm ladan l tou, ki bay tout kò e am yo pou yo sove yon popilasyon, pou yo ede anviwònman an. Epi nou menm, nou rete de bwa kwaze nap gade mesye sa yo. Koman n santi nou pandan nap gade video sa a? Mesye, ann antre nan konsyans nou. Paske, lè n gade gwoup jèn sa yo ki bay tout yo menm pou yo sèvi yon popilasyon, jere anviwònman an, nou pa wè si n te bay nèg sa yo atribisyon yo, nou te bay nèg sa yo travay pou yo te fè, nou tap gen yon Ayiti serye? Wi, si vrèman, nou menm Ayisyen, nou te kwè nan tèt nou, nou te kwè nan istwa nou, e nou te kwè nan bay moun atribisyon yo tankou e bsap, Lame Dayiti, Polis Nasyonal Dayiti, nou te bay yo atribisyon yo, haa, m p ap ban nou manti, nou t ap gen yon bèl Ayiti. Wi, Ayiti se premye peyi pèp nwa ki te pran lendepandans. E se peyi tou nan mond lan ki gen pi bèl istwa. Men jodi a, nou menm Ayisyen, nou pran istwa nou, nou pran drapo nou, nou pase anba pye. Gade fò nou gen. Gade kòman nou gen bèl montay nou pran e n ap kraze l. Hum! Anfen, jodi a, nou gen besap ki la pou anviwònman, nou pa vle ba yo atribisyon yo. Nou ap fè politik avè yo. Jounen jodi a, mwen vle pou gouvènman, tout ayisyen gade videyo sa. Gade jèn ti mesye yo. Gade kòman yo menm yo pran atribisyon avèk fòs volonte pa yo. Gouvènman an, leta ki sou plas kounye a, bsap bezwen prezans nou. Vire je gade ti mesye sa yo ki bay tout yo menm k ap travay. pou yon popilasyon. Nou panse ke si n te bay nèg sa yo travay atribisyon yo, nou panse Ayiti t ap nan eta sa l ye a? Anpil moun konprann sa m vle di la wi. Si nou te bay nèg sa yo atribisyon pou yo travay, èske n panse Ayiti t ap nan eta sa ke l ye a? Mwen vle pou chak grenn Ayisyen k ap gade videyo sa, Moute sou entènèt, ale sou Google, ekri Gad anviwònman. Konsa, n ap gen yon ti ide plis de bsap, ki se Brigad Siveyans Dèzè Pwoteje. Nan lavi a, ou dwe fè rechèch pou konnen ki atribisyon Gad anviwònman, poukisa yo la.